Lapolis arete Nickenson Jean Baptiste ki se yon gang ki sòti Gran Ravin. Lapolis la t sitèlman ap fè yon bèl travay nan moman sa la, se yon bagay ekstraòdinè. Byenke, se nèg a vès yo ki kreye gang yo nan peyi Dayiti, men se konsa tou, lapolis la li menm, li mete pantalon l nan tay li pou l konbat ansanm avèk gang yo. Avan nou kontinye ansanm avèk enfòmasyon yo, mèdam di mesye, n ap di w bonjou oubyen bonswa, depandamman de lè nouvèl lan pral antre lakay ou. Mèsi avèk ou menm ki deja abòne avèk chanèl la, e mèsi avèk ou menm tou ki pral fè sa. Mèsi avèk ou menm ki like e ki kite yon kòmantè. Lè ou fè sa, ou ankouraje nou avèk travay la. E pa bliye ou sou chanèl Jeloinfo. Nickenson Jean Baptiste se yon gang ki sòti Gran Ravin. Misye tap eseye sove men nou pa konnen ki kote li ta prale. Ebyen devèn pou misye pandan lap kouri li tonbe dirèkteman anba men lapolis. E la police la li menm li pap domi. Sa lap chèche poul fè se kote nèg sa yo ye pou yo jwenn yo pou yo arete yo. Mesye sa yo bay trop pwoblem nan peyi a, yo bay trop pwoblem paske yo kidnape moun lè yo vle, yo detounen kamyon machandiz moun lè yo vle, pa gen anyen yo vle yo pa fè nan peyi a. E se konsa tou genyen la police nan bon repo ki sezi yon machine pandan la police yo te sou wout lan, Yo wè kamyon an ap pase, yo te arive kenbe l. E lè yo te ale nan kamyon sa a pou yo te gade sa ki ladan l, yo te jwenn anpakèt machandiz ladan l. E se bandi yo ki te fè aksyon sa a ki te kenbe machin nan. E sa pase sou wout nasyonal nimewo 1 an, Pandan ke 5 bandi mete ansanm pou detounen yon kamyon machandiz men devèn pou yo, chans pou mèt kamyon an, lapolis jwenn kamyon sa a. Pandan ke bandi yo ap panse kisa yo pral fè ansanm avèk machandiz sa yo, ebyen lapolis di non, sa pap pase konsa. Yo te pran kamyon an e bandi yo yo menm yo te kouri chape poul yo pou yo pat jwenn yo. Men, yo te o nonb de 5 bandi. E medam e mesye, lese m di nou sa, tout tan ou wè an Ayiti, bagay yo ap vin pi difisil, lavi an ap vin pli chè, ap gen plis vòlè. Ap vin gen plis bandi. E se konsa tou, lapolis ap vin gen plis travay pou yo fè nan peyi a. E lè moun sa yo, bandi sa yo menm yo detounen yon kamyon machandiz, kòb pou mèt machandiz sa yo pat peye se li menm bandi sa yo fèl peye. Mezanmi bayi sa a pa bon. Wap imajine yon moun nan nan peyi l, lap fè biznis li, li vle achte machandiz li, lè l panse machandiz li ap rive sou li kòrèkteman pou wè machandiz lan pa rive. Ok, si se pat lapolis. Mèt machandiz la pat pèdi l? Wi yo tap li tap pèdi l. Ou nan yon peyi pa gen anyen ke wap fè pou espriw ret espriw rete poze li pa dwe konsa moun nan ap fè ti degaje li poul antre ti kòb li pase tout moun nan yon peyi paka fè menm aksyon tout moun nan yon peyi pa pa la pou sèlman pou yo vòlè pou yo fè kidnapin sa vle di fòk genyen tou ki pou fè biznis yo men si tout fwa moun nan ap fè biznis li bay moun nan yon chans. pou l reyalize rèv li. Pase chak moun nan vi sa, yo gen yon vizyon, yo gen yon rèv. Ou menm, si tout fwa rèv pa w la se pou vòlè, se pou fè kidnapin, men lòt la si e te biznis li l ap fè kite l fè l. E nan moman sa, bandi fè lapolis pa gen dòmi ditou, ditou, ditou. Paske gen plizyè tip De bandi ki pran lari a. Paske genyen bandi ki ale pran lari a pou y al vòlè. Genyen tou ki ale pou y al fè kidnapin. Genyen tou ki la pou detounen kamyon machandiz moun pou yo antre nan baz ansanm avèk li. Sa vle di ke chak moun, chak bandi ki pran lari a, yo gen yon rezon, yon bi ki fè yo pran l. Paske si yo nan yon baz, sa chèf baz la voye yo al fè nan lari an, se li menm pou yo al fè. Bay moun nan yon chans pou l reyalize rèv li. E lèse m di w sa, rèv pa w lan, li gen dwa se pou fè kidnapin, pou vòlè. Men moun nan li menm, Si se biznis li chwazi pou l fè, ou pa sipoze detounen sa l ap fè a. Kite moun nan avanse ansanm avèk rèv li. Deja nou nan yon peyi ki pa ofri moun anyen. Si moun nan ap fè ti degaje li, se kite l fè l. Sonje m di nou sa deja. Se pa moun sa yo ki te ban nou zam pou nou kenbe nan men nou. Se nèg a vès yo pou n al chèche Pou nou ba yo pwoblèm. Se pa moun sa yo pou nou bay pwoblèm nan peyi a. Lèfini ou menm tou. Menm si moun nan te ba w zam nan. Li pa fòseman pou toujou kenbe zam nan nan men w pou w ap fè sa ki pa bon ansanm avè l. Sa vle di ke ou tou demontre sa te nan panse w pou w fè. Paske si moun nan di w entèl m ap ba w yon zam avèk tan kòb pou w al fè tèl bagay. Ou ka bouke prann. Men. Zam nan li ba ou a, ou pa fè anyen avèl jis tounen l bay lapolis. Ou pa sipoze prann pou al fè vye zak nan lari a ansanm avèl. Sa vle di sa te tou nan panse ou pou fèl. Imedyatman moun nan rele ou, li ba ou zam nan, ou tou pran lari a ansanm avèl. Se vre, peyi a pa ofri moun anyen. Men gen plizyè lòt chemen ou te ka pran. Li pa fòseman se yon zam pou pran pou kenbe nan men w, pou ap detounen kamyon machandiz moun, pou ap kidnape moun, pou ap vòlè bagay moun nan lari an. E se si gen moun nou kidnape, moun yo pa gen yon goud, yon goud non yo pa gen, nou jis wè moun nan gen yon bèl rad sou li, epi nou di moun sa gen mwayen nou kidnape l. E fòk nou sonje, sou tè sa la, si tout fwa ou fè byen, se byen w ap resevwa. Si tout fwa ou fè mal, se mal la w ap resevwa paske, pa, ou pa janm plante mayi pou se pra, pra ou jwenn nan, ki donnen nan plas mayi a. Si ou plante mayi, se mayi ki pou donnen. E tou, si tout fwa ou plante pra, se pra w ap jwenn ki donnen. Men, toujou mete nan tèt ou. Si se moun wap touye wap mache touye moun tout la sent jounen wap detounen kamyon machandiz moun gen yon jou souf ou ap koupe gen yon jou yap kenbew kanmenm si se byen ou tap fè laviw tap dire li difisil pou wè yon moun ap fè byen pou lavil pa dire men depi se mal wap fè wap mouri trè jèn e sitou nou gen yon pouvra an ayiti nou pa konnen kòman pou nou jerel. Nou fè moun ap pran imilyasyon nan bouch blan. Hein, blan pa pran nou pou anyen. Yon prezidan te la byen pwòp. Li te sou yon wout chanjman. Li te sou yon wout devlopman. Nou pran l nou asasine l. E non sèlman nou fin asasine l, nou bliye pou nou ba l jistis li. Lè ou gen yon prezidan nan peyi ou, sa vle di anpil bagay. Jan ou trete prezidan an nan peyi ou tankou si ou nan yon peyi etranje, se konsa y ap trete ou tou. Depiw pa gin prezidan ou vin ou tankou yon machin ki san defans wi ou tankou yon machin ki san defans ninpòt frape wap frape yon lòt machin wap tou kraze. Wap imajinew pou tray m konnen gen ayisyen kap pase nan men blan hein si peyi nou te gen prezidan yo tap pasel si nou te gon peyi tankou tout peyi kote ki gen travay. La tout la sèt jounen, jèn gason pap leve pou yal jwe domino. Jèn gason pap leve pou yal jwe kat. Chak jou depi jèn gason te leve ou byen jèn fi ya, te leve, se travay li lal travay. Ki kote se imilyasyon, yon ayisyen ta pral pran nan bouch lòt nasyon, jamè. Ayisyen pa ta pral janm pran imilyasyon nan men lòt nasyon. E fòk mwen di w sa byen, gen Ayisyen imedyatman Ayiti chanje, yo p ap rete nan peyi blan ankò, e nan peyi yo y ap retounen. E gen Ayisyen tou, malgre yo wè peyi a jan l ye, yo voye achte tè yo, yo voye fè kay yo ann Ayiti, byenke Gen nan yo ki voye achte tè, yo reklame tè yo nan men yo pran tè a nan men yo. Men sa pa vle di ke pou yo dekouraje. Paske tout tan tèt pa koupe, se pou toujou espere mete chapo. Ki kote yon moun tap gen yon bon ti peyi tankou Ayiti, yon peyi tropikal konsa? Yon peyi depi w gen lajan ou santi w alèz, wap byen vire. Ep gen plaj, bèl lanmè, bèl solèy, bèl rivyè. E yon bon peyi konsa, se nan nèj nan peyi etranje ou ta al pase mizè vire tounen chak jou. Depi l fè katrè di maten, senkè di maten fò w gentan mete rad sou w pou w al travay, pou w al kanpe, pou w al tann machin pou w al travay. Hein? W ap antre lakay ou byen ta, soti byen ta. E gen nan moun, gen moun tou ki fè ni, ki travay ni lanwit ni lajounen. Ou panse yon moun ta gen yon peyi tankou Ayiti, sa, sa vle di ke. M byen ke lè moun nan te nan peyi l depi l tap travay li te sipoze antre la e byen ta, soti ta rantre ta wi, men mizè lap pran nan peyi blan, imilyasyon lap pran, si l te nan peyi l li pa tap pran yo. Si l te nan peyi l li pa tap pran yo. Lè ou nan peyi blan ou gen egzijans, ou gen obligasyon, gen de bagay ou sipoze fè. Gen de travay ou sipoze fè depi ou nan peyi blan. Wap imajine ou gen anpil moun. ki te swa avoka an Ayiti, ki te enjenyè, wadèvè, lè yo rive nan peyi blan, sa yo te aprann nan, se pa li yo jwenn. W ap di m ke ou te an Ayiti, ou te enjenyè, ou te avoka, ou te dis, ou te dat, lè ou rive nan peyi blan, en, fòk ou peye bil, fòk ou peye kay. Hein ou paka domi nan la rue sa vle di ou jwenn yon travay ki pa Nan domèn ni avoka w la ni enjenyè a ou pap fèl Hein e te grenn bra ou bezw al keyi nan jaden imajine ou te avoka wal keyi grenn bra nan jaden moun si e te li pou ou jwenn pou fè pou peye bil ou e pa li e pa li pou fè e pa li wap fè. Men si tout fwa nou te gen yon peyi ki rele peyi ki konn valè peyi nou te gen 2 dirijan ki konn sak rele peyi ki konn valè peyi sa ou te aprann nan se ladann ou tap travay ou te aprann avoka se avoka ou ta se nan domèn avoka ou tap travay lap difisil nan peyi blan pou wè yon moun nan te etidye li fini inivèsite l. Pou wè moun sa li menm gen de travay wè lòt moun ap vin fè tankou lòt etranje vini nan peyi l pou l vin fè se li menm l al fè. L ap difisil. Sa w wè l te aprann nan se ladan l l ap jwenn travay, l ap jwenn djòb ladan l. Men nou menm Ayiti non, Ayisyen non. Depi wè w te deplase kite Ayiti w al nan lòt peyi, pa janm mete nan tèt ou sa w te aprann an Ayiti a se ladan l ou pral travay. Lè yo rive nan peyi etranje, menm si y ap fè lòt travay wi, men yo fè anpil estrateji, yo fè anpil efò pou yo kontinye ansanm avèk rèv yo. Kòm si, tankou si moun an te tèmine an Ayiti, lè l rive nan peyi blan an, li al travay epi l al nan inivèsite, oubyen si moun sa te pran diplòm li depi Ayiti, lè l vini, li fè tout mwayen, tout fason pou l travay nan domèn ke l te aprann nan. Men se pa tout moun. E konsa tou, genyen moun tou, depi yo te aprann yon bagay an Ayiti, yo te fini inivèsite yo an Ayiti, lè yo rive nan peyi blan, depi yo pa jwenn djòb blan, yo di pito yo retounen nan peyi yo, paske yo pap vini desann figi yo devan blan. Gen moun, wi, m konnen gen moun ki fè l konsa. Men, nan jan peyi nou prale la a, frè m, hum, pa gen fè bak non. Se rezigne ou bouche non, w bwè dlo l ye la a, wi. Resi e bouche nen brè dlo li ye pase peyi nou pa pi bon ke sa. Olye w rete w al rete an Ayiti w ap fè pil tan san travay san djòb ou rete la e moun k ap lonje men la men ba ou mye vo w rezinye w travay rete nan peyi blan w travay ou konprann ou fon bon mas kòb si e te nan peyi w ap tounen w al reviv w al reviv an Ayiti. Ou dwe retounen an Ayiti si w good. Pase ou te pati e paske l pa t bon. Si ou pati kite peyi ou paske peyi ou pa bon, lè ou rive nan peyi moun, ou di ou p ap fè nenpòt djòb, w ap re pito retounen nan peyi ou. Mye vo ou pa t pati, sa yo gaspiye lajan, pito ou pa t pati. Men depi ou pati, reziye ou, sa ou jwenn pou fè a, avantaj ou genyen pa gen moun bò lakay ou k ap gade ou si ou pa rele yo rakonte pou di men tèl travay w ap fè. Ou travay ou rezine ou travay. Konprann sanble lajan ou. Si wap retounen an Ayiti, ou retounen an Ayiti. Ou retounen an Ayiti ak lajan. Se biznis ou pral fè achte tè, fè kay, ou fèl konsa. E se konsa tou genyen moun ki ale nan peyi etranje ki pa jwenn ni djòb, ni kay pou yo dòmi. Lè konsa wap jwenn moun sa dòmi nan lari. Wap jwenn moun sa ap dòmi nan lari. E konsa tou gide moun ki konn menm arive fou nan lari. Paske gen de moun wap gade nan lari a ki fou, ou pa konn ki rezon ki koz moun sa a fou li menm. Se sak fè ou menm si w paka di byen pou moun nan pa di mal. Ou ap imajine ou si tout fwa ou soti nan peyi ou paske peyi ou pa bon ou vini nan yon peyi blan. Ou panse wap jwenn travay, lè w vini ou pa jwenn travay, non sèlman ou pa jwenn travay ou pa jwenn kote pou dòmi. Lap difisil pou pa fou. Peyi ou pa bon, ou pa gen kòb nan men ou pou al nan yon lòt peyi ki plizoumwen ke peyi ou ye a. Lap rare pou pa fou nan peyi a. E se sak fè tou, lè ou gen yon prezidan nan peyi w ki vle fè yon chanjman, se pou w gade sa an konsiderasyon. Se pa wè sa lap fè a li sòti nan mòn, li pa sipoze fè li, plas sa a pa pou li. Moun, prezidan, ou pa ka sòti nan mòn pou al prezidan Pòtoprens, ou pa sòti Pòtoprens pou prezidan peyi Dayiti. Li pa bon. Se w gade travay moun nan ap fè an konsiderasyon. Hein? Gen de imilyasyon nap pran nan peyi blan. Ou panse si peyi nou te gen prezidan nou tap pran l? Non. Ou tap pran nou men ou tap pran l nan yon lòt fason. Hein? Tout blan ki te gen respè pou nwa yo lè peyi a te gen prezidan. Pa gen respè ankò. Respè a plonje nan dlo. Pa gen respè ankò. Blan an pap pèdi w nenpòt pawòl. Pandansetan lè nou te gen prezidan, blan an, menm si l t ap di wi men l t ap di dèyè w, li pa t ap janm kanpe devan w pou l di sa. Men kounye a blan an pa li menm, li pa nwi, li pa kyè pou l kanpe nan boul figi w pou l di w nenpòt sa l vle. Pou sa k fè sa? Bon si pwòp prezidan peyi nou, nou pa ba l valè, nou pa ba l respè. Nou pran l nou asasine l. Non sèlman nou antre andan lakay li, nou fè konplo Pwòp ayisyen livre prezidan ansanm avèk blan pou nou asasine l andan chanm lakay li. Ki kote respè sa ye la? Pou yo bay manman w ansanm avèk papa w valè. Se ou menm ki pou ba l valè. Se ou menm ki pou leve tèt li an premye wi, an premye lye wi. Pou yo bay ni manman w ni papa w valè wi. E ou menm tou pou w gen valè. Devan je sosyete a. Se manman w, papa w, antouraj ou ki pou ba w valè a avan wi. Avan pou lòt moun ba w li. Bon si w pa ba w valè, ki kote w pral jwenn valè ou menm? Hein? Ou panse w ap jwenn valè? Jamè! Se yonn nan bagay ki fè m mal anpil. A chak fwa 7 parèt nan yon mwa, depi wè w pran, m pran 6, arive 7 nan yon mwa, m gen yon tristès enfini nan kè m. Stress bagay la banm pwoblèm, kòmsi son doulè, kòmsi son moun ki te gon yon manman kap akouche, tranche a di, doulè a di. Hein? Lè wap gade jan Sendomeng ap imilye ayisyen, yo pa pran ayisyen pou anyen, bagay la fèm mal. Pou yon peyi nou goumen pou nou pran lendepandans. Hein premye pèp nwa ki pran lendepandans. Hein. Aprè les Etats Unis se nou menm ki te pran lendepandans nou. Kounye a la gade kòman nap pase endepandans nou anba pye. Se kòm si pat gen moun ki te goumen pou te pran peyi a e sèlman nou te nou jwenn li konsa konsa yon peyi nou jwenn li pa pou nou. Bon gen anpil dirijan. An Ayiti, yo bay peyi moun plis valè ke peyi yo a ki se peyi Dayiti. Yo fè kay aletranje, pandan se tan yo, lè yo soti nan, nan peyi etranje a, lè yo vin an Ayiti se nan otèl y ap dòmi, yo pa gon plim kay an Ayiti. E bagay ki wont, ki fè wont mesye. Se peyi w li ye. Menm si w pa t ap dòmi nan kay la, ou te ka fè chwa w al dòmi nan otèl. Menm si w pa t ap dòmi nan kay la, men omwen, Pou respè patri a, fon de tro twa chanm kay, achte yon ti tè fè de twa chanm kay mete ladann. Ok, si yo kouri pe dèyè w nan peyi etranje, kisa w ap fè? Ki kote w ap vini? Hein? Ou pral mande manman, manman la dòmi oubyen matant, kouzen, kouzin la dòmi oubyen w ap fè vi w ap peye otèl pou dòmi? Hein, sa fè wont. Se pou nou bay peyi a respè mesye. Nou pa ka gon peyi vire tounen nap kraze brize ladann. Nap brile pasi pala. Syèk nap brile ki kote nou wè brile a rive. Nou pa wè bak peyi a fè. Hein. Peyi a fin tounen yon dezè nan men nou wi nou genlè pa wè sa. Pou wap gade mesye, pòdepè ki pat janm konn nan afè moun. ki pat janm konn nan fè manifestasyon kounya la pòdepè oblije moun pòdepè oblije fè manifestasyon paske bagay lan pa dous grangou a pa dous pou yo bèt jene mòde yo pa ka sipòte ankò avan ou wè yo resi pran lari an se sipòte yo pa ka sipòte ankò paske moun nan li menm li pa ka fè tout tan l nan grangou vire tounen chak jou l leve li pa ka jwenn manje pou l manje. Grangou touye moun. Moun nan pap janm kapab chita chak jou pou lap gade le syèl, pou lap gade kot lamann ap soti. Lamann pa tonbe ankò. E nan tan Moyiz, lamann te konn tonbe, bay lontan, bay lamann te konn sot nan syèl tonbe. Kounye a lamann pa tonbe ankò. Moun nan pa ka vire tounen chak jou l chita pou lap gade kot lamann ap soti. Hein? Epi sak pi mal la, bank yo ki te, kòmsi m te ka di w, s on konsolasyon pou moun yo wi. Bon, Men yo tonbe mete dife nan yo. Hein? Si to tout fra moun ki nan peyi etranje ta voye yon ti kob pou moun nan, li nan difikilte pou lal prann. Imagine w, kisa w vle pou moun sa fè? Kisa w vle pou l fè? Bèt je ne mòde. Alò mesye dam fòk nou repanse bagay yo pa tann se lòt nasyon kap vin chanje peyi a pou nou jamè jamè syèk nap soufri si lòt nasyon tap tap vin chanje peyi a oubyen tap vin ède nou an ansanm avèk peyi a yo tap gintan fè sa deja peyi nou pou nou si peyi nou pou nou pwòp peyi nou nou paka jere l kiyès kap vin jere nou jerel pou nou antouka mezanmi. Repanse bagay yo pou nou retire peyi ya sou pòt li ye la. Paske peyi ya pa kapab ankò. Peyi ya bouke. Dakò mes amour men se avek ou minm ki te pran pasyans ou tap tandem mwen renmen nou anpil male nap tande nan yon lot video si papa bondye kontan babay a la prochèn.